Mesye dam, zanmi kanmarad ki branche n toupatou nan mond lan, onè, respè pou nou tout. Jodi a, nou samdi 11 avril 2026 e nou kontan rejwenn ou sou chèn YouTube IJC Group la pou senkyèm parèt Anba Kalbas la. Non pa m se Israël Jacky Cantave e kòm nou konnen l deja isit la, nou la pou n fouye nan fon kalbas la, pou n rale enfòmasyon nan bon ti manmit.

Rezo sosyal yo fin anvayi w, ou pa ka distenge vrè ak fo nouvèl, randevou kase anba kalbas la. Anba kalbas la se yon rezime tout aktyalite semenn nan nan lakou Ayiti Toma kou lòt bò dlo. Anba kalbas la chak samdi 7 è boul. sou UJC Group. Men prensipal enfòmasyon ki te domine aktyalite a pandan senmenn sa a. Zèfèyis gang yo frape yon lòt fwa ankò byen fò nan depatman Latibonit. Gang ki pote non baz Gran Grif la fon va sou yon lokalite yo rele Jan Deni. Yo boule rapye tè plizyè kay peyizan yo e touye tèt nwè plizyè dizèn. Poko genyen yon bilan definitif men òganizasyon dwa moun yo pale de plis pase 80 moun ki mouri. Premye minis tou pisan an remèt yon chèk 528 milyon goud ki prèske vo 5 milyon dola vèt bay komite k ap jere seleksyon nasyonal la pou patisipasyon yo nan Mondyal 2026 la. Anons sa a fèt nan yon seremoni ki te òganize nan syèj Primati a pandan senmenn sa a. Akòz kriz nan Mwayen Oryan, li posib pou Ayiti ta konnen yon kriz gaz nan jou k ap vini la yo. Deja gentan gen gwo lese frape nan ponp yo pou zafè gaz. Sitiyasyon sa a vini tou apre otorite an plas yo fin moute gaz la, N ap gen pri galon an nan mitan kalbas la. Premye minis tou pisan an, Alix Didier Fizeme depoze yon jèb flè devan moniman Tousen Louvèti nan okazyon dat anivèsè lanmò gwo potorik gason sa. PM nan te pwofite pou pwononse yon diskou nan MUPANA, Musée Panthéon National, Pou chante kanta mwa pou entelijans Toussaint Louverture. Nan chapit politik la, Konsèy Elektoral Pwovizwa a sanble ap boukante lapawòl sou zafè eleksyon ki ta fikse pou mwa dawout k ap vini la. Dapre enfòmasyon nou jwenn nan bon ti manmit, gouvèlman an mande KEP a pou l chanje zafè kalandriye elektoral la. Dayè, pwosesis anrejistreman elektè yo ki te prevwa fèt Premye avril pase a pa fèt ankò, n ap gen pou n koute Jacques Derosier, prezidan KEP a, anba kalbas la. Lòt bò lantouray, gwo kesyon toujou ap poze pou mande èske se tout bon vre 2 towo gwonde yo, Lèzetazini ak Liran, ta pran yon poz nan lese frape yo t ap fè nan Mwayenn Oryan an. Anba lobedyans Pakistan, 2 peyi yo te finalman jwenn yon akò pou kanpe goumen pandan 2 semèn. Yon sese le feu ki revele l trè frajil. Pandanstan, prezidan franse a, li menm bò kote pa l, te reyini yon konsèy defans touswit apre anons sese le feu ant Lèzetazini ak Liran. Objektif la se te pou fè yon pwen sou sitiyasyon an nan Mwayen Oryan epi gade kouman Lafrans ka ride nan louvri Detwa Dòmouz lan. Epi jodi a, nan Nannan Kalbas la, m ap resevwa Antonal Mortimé. Mesye Mortimé s on militan dwa moun, alatèt Kolektif Défenseurs Plus, yon òganizasyon ki gen antèn li nan kat kwen peyi a e k ap goumen pou defann dwa sila ki pi mal yo. Antonal Mortimé pral ban n detay nan Nannan Kalbas la jodi a sou sa k pase nan Latibonit la. Rete branche, n ap tounen pou detay. Yon lòt fwa ankò, n ap wete chapo n byen ba pou n salye tout sila yo ki konekte n toupatou nan mond lan. Se yon plezi pou n retwouve nou nan nouvo randevou sa a chak samdi sou paj YouTube IJC Group. Pou kò l ye la a, zanmi, kamarad, nou pre al fon kalbas la, anndan fon kalbas la nan peyi Dayiti pou n devlope ak ou diferan pwen ki te make aktyalite a. Depatman Latibonit te nan tout tit jounal yo pandan senmenn sa a. Otorite yo nan Pòtoprens leve dimanch 29 mas la ak nouvèl sa ki aprann nou gang Savyen an ki rele tèt li Baz Gran Grif pote boure sou yon lokalite nan depatman an ki rele Jan Deni. Yo boule yon latriye kay peyizan yo, yo tire kout zam adwat agoch, devan dèyè, epi yo touye plizyè dizèn kretyen vivan. Nan moman n ap pale la a, pa gen chif egzat sou kantite moun ki mouri yo. Lapolis pale de 20 moun, alòske òganizasyon dwa moun ki gen antèn yo nan depatman an pale de plis pase 80 moun ki ta fè vwèl pou peyi san chapo, Alòs, malgre masak sa a nan koumansman senmenn nan, lapolis te gen anpil difikilte pou te reprann kontwòl sitiyasyon an nan zòn nan. Okontrè, temwanyaj kèk jounalis nan depatman an fè konnen mesye gang yo fè plizyè ale vini nan zòn nan pou sizoka gen moun ki ta vle parèt tèt yo deyò. Pou nou gen plis detay sou sa k pase nan lokalite Jan Deni an jodi a, Rete tann nou nan Nannan Kalbas la yon ti kras pi ta nan edisyon an. Jisteman, zanmi kanmarad, se nan Ayiti ensekirite sa a otorite tranzisyon yo t ap planifye eleksyon nan finisman ane 2026 la. Men nou aprann gouvèlman an mande KEP a fon choula kò li pou l korije kaye l. Finalman, dat 30 dawou a ki te fikse pou premye tou eleksyon yo pap kenbe ankò paske yo prevwa fòk ta gen referandòm sou konstitisyon an anvan eleksyon yo. Dayè, dat premye avril ki te fikse pou anrejistreman elektè yo pa rive kenbe. Pou moun pa di se te pwason davril, KEP a te fon w egzèsis similasyon yon mannyè pou montre jounalis ak gran piblik la kijan yo pral anrejistre elektè yo lè pwosesis la ap anklannche pou tout bon vre. Jacques Desrosiers se prezidan Konsèy Elektoral Pwovizwa a. Nan lakou Ayiti tou. Enskripsyon elektè.
Nòmalman, selon kalandriye a, nou te dwe lanse enskripsyon elektè a pati de jodi a. Men, avèk arete, dènye arete ki mande nou pou n al travay pou n konfòme nou pa rapò avèk pak nasyonal la ki siyen an, Konsèy la ap travay sou dekrè elektoral la ankò, l ap travay sou kalandriye an ankò. Donk, yo repòte enskripsyon elektè a apre nou fin travay sou lòt dekrè a e. lòt kalandriye a. Jiskaprezan se sa n ap di nan kalandriye a se sa a. Se sa a, n ap travay sou kalandriye a, n ap travay pou n amonize dekrè a parapò a sa k di nan pak la e aprè n ap konnen kilè ke n ap lanse enskripsyon elektè. Nou ap amonize tout sa ke nou genyen kòm zouti avèk pak nasyonal ke gouvènman an avèk plizyè aktè politik siyen an. Se sa k fè jounen jodi a nou pa lanse enskripsyon elektè a, n ap travay sou dekrè a. Une fois que n fini que nap konnen ki jou eleksyon ap fèt. Nan yon seremoni ki òganize nan syèj prezidans lan pandan senmenn nan, premye minis tou pisan an, Alix Didier Fils-Aimé, remèt 2 chèk ki vo plis pase 500 milyon goud, sa ki bay prèske 5 milyon dola vèt, bay komite k ap mennen bak seleksyon nasyonal ayisyèn nan. PM tou pisan an te pran lapawòl nan okazyon an pou non sèlman felisite grenadye yo pou kanpay kalifikasyon an, men tou pwomèt tout Ayisyen alawonn badè ap ka gade ti match yo lit lit pandan peryòd koup dimond lan paske gouvèlman an ap achte dwa retransmisyon yo, nou envite w koute PM Fils-Aimé. Jodi a, mwen vle voye yon mesaj bay Grenadye nou yo. Nou plis pase yon ekip. Nou se souf ki fè kè nasyon an bat nan moman an. Nou se senbòl kouray, detèminasyon ak rezistans tout yon pèp. Chak fwa nou monte teren an, pa panse se foutbòl sèlman nou vin jwe, se tout Ayiti nou pote sou zepòl nou. Jodi a, pase tout jou, peyi a bezwen viktwa, pèp la konte sou nou. M ap fè Grenadye yo konnen, tout pèp ayisyen, Ke l ap viv an pwovens, nan tout kwen nan peyi a, e ke l nan dyaspora, tout Ayisyen alawonn badè ap gen chans pou yo gade match Mondyal yo. Mwen renouvle angajman mwen te pran an. Gouvènman an ap mete pou pèp la gwo ekran nan gran vil yo e ap gen televizyon nan tout komin yo, nan tout seksyon kominal yo pou tout moun ki vle ka gade match san pwoblèm.
Nan sa ki gen pou wè ak kesyon gaz la kou el ye la, te gen anpil wounouwounou babye nan koumansman senmenn nan sou eske gouvènman Alix toupisan an ta pral moute pri gaz la. Enben, sa anpil moun te pè a li rive, apre l fin soti yon nòt piblik pou administrasyon an Kòmkwa yo pral ralanti tren lavi yo, gouvènman an pran desizyon pou monte pri gaz la nan ponp yo. Dezòmè, pou yon galon gazolin w ap bezwen 725 goud, yon galon dyezèl se 850 goud, alòske yon galon kerozèn ap koute w 845 goud. Desizyon monte pri gaz la pran sèlman 2 jou apre gouvènman an te fin mete kanpe Yon konsèy konsiltatif sou zafè gaz nan peyi Dayiti. Konsèy sa a gen 9 manm pami yo yon reprezantan gouvèlman w ak sendikalis nan zafè transpò. Lòt pwen nan aktyalite a, nan okazyon anivèsè lanmò Toussaint Louverture nan dat 7 avril ki sot pase la, Premye Minis tou pisan Alix Didier Fils-Aimé te desann sou Channmas lan al depoze yon bouke flè devan moniman gwo potorik gason sa. Touswit apre, PM nan te pran lapawòl nan Mize Panteon Nasyonal la devan plizyè manm gouvènman an ki te reponn prezan nan moman an. Misye Fils-Aimé bat bravo lakontantman pou entèlijans

Jan l fè sa chak senmenn depi lagè a koumanse, Prezidan Donald Trump te bay yon konferans de près nan Mezon Blanch lan pou te pale de akò Lèzetazini ak Liran jwenn pou yo fon kanpe sou lese frape yo t ap fè nan Mwayenn Oryan an. Apre l te fin bay yon dènye iltimatòm kote l te menase pou efase sivilizasyon iranyèn nan, anviwon inèdtan anvan iltimatòm nan te rive nan to bout li, Prezidan Donald Trump te di devan laprès li jwenn yon akò ak l'Iran. Akò sa a kanpe lagè a pandan 2 semèn pou bay aktè yo tan pou yo planifye, diskite epi siyen yon pi gwo akò pou kanpe pou tout bon vre pote boure ant 2 peyi yo.

So it's JD and Steve and Jarrett they have a good team and they meet tomorrow we'll see how it all works out.
Men jan ou ka konprann li an, se pa tout moun ki fè konfyans ak akò sa a. Dayè, bò kote pa yo, otorite Lafrans yo te reyini an konsèy defans pou founi je gade sitiyasyon an, gade kouman yo ka diskite ak Liran sou kontwòl Detwa Dòrmouz lan, pou prezidan franse a Emmanuel Macron

Se lè pou n al gade nan nannan kalbas la. Se moman pou n resevwa yon envite ki pral depatcha ak nou yon pwen nan aktyalite senmenn nan. Envite nou jodi a se Antonal Mortimé, yon militan k ap goumen pou defann dwa moun nan lakou lakay li. Se pou kwè l ye la a alatèt Kolektif Defansè Plis, yon òganizasyon ki gen antèn li gaye nan kat kwen Ayiti. Toma ak li nou pral gade. An detay, yon gwo evèlman ki pase nan koumansman semèn pase a nan depatman Latibonit kote gang Savyen ki pote non Gran Grif masakre plizyè dizèn moun nan lokalite Jan Deni. Jodi a nan Nannan Kalbas la n ap resevwa Antonal Mortimé, li se alatèt Défenseurs Plus. Se yon plezi pou n avèk ou Antonal Mortimé nan Nannan Kalbas la.
Bonswa Israël Jacky Cantave oubyen bonjou pou tout sa depan de lè moun yo ap koute Nannan Kalbas la e se enpòtan pou n al chita anba kalbas la pou n antre nan nannan kalbas la pou n ka kòmante sa k ap pase nan peyi Dayiti notamman komin e depatman Latibonit. Wi, nan depatman Latibonit, alò mwen menm jodi a kote map pale avè w la la nou pa gen tout enfòmasyon yo dotan ke mwen aletranje. Men mwen tande w ki pale de sak pase a. Di nou egzakteman Antonal Mortimé ki sak pase nan depatman Latibonit nan lannwit dimanch pou louvri lendi. Bon dabò pèmèt mwen fè yon miz an kontèks, depatman Latibonit sa fè Sou depi plis de 4 an, li sou fe de pwojektè d'une manière négative, sa vle di kote genyen on gwoup gang ki ap dirije pa on chèf de gang yo rele Nixon Elan ki nan baz Gran Grif, gon lòt ki rele Kokorat San Ras ki sou tou nan zòn nan antre Latibonit, si w vle lè w kite Lestè, Pelòp ki sou ki Gran Grif lan, li sitiye li antre komin Machan Desalin e komin Ti Rivyè d'Latibonit. Bon m ta kapab di tou Vèrèt, Lyankou, tout zòn sa yo ki konsène. E se genyen nan lokalite Jan Deni ki twouve l Anndan komin Tirivè Latibonit, se on pòs de rezistans kont gwoup ame. Se la ki genyen de komite de defans, de sitwayen nan zòn nan, de ansyen kazèk ki mete yo ansanm e gen de fwa yo ap travay an sipò a lapolis pou anpeche bandi pran komin nan oubyen pran zòn nan totalman. E nan lannwit samdi swa, samdi 28 pou rive yè dimanch 29 lan, bandi yo antre vè lè antre apati de minui edmi inè di maten, yo antre nan zòn nan, sa vle di yo fon kou sipriz, e gwoup otodefans la pa gen tan prepare pou riposte e yo boule kay sitou kay moun ki te nan komite defans lan e tout lòt moun yo kapab jwenn, yo boule kay yo, donk yo pale nou ka la nou ap. ta note yon plis de senkantèn kay ki boule. Nou note plis pase 70 moun. Alò sa se enfòmasyon m te bay maten an, men dènye enfòmasyon ki vin jwenn mwen apati de dezè, Kolektif pou sove Latibonit avèk kèk obsèvatè dwa moun, yo fè kwè gen plis pase 85 moun, menm enpe plis. Bon, gen moun k ap pale de 100 moun, men obsèvatè nou yo, sa yo di nou, plis pase 80 moun viktim vyolans e yo voye de imaj ki chokan ba nou ke nou pa oze difize pou evite touche sansiblite yon seri de moun. Antonal Mortimé, ou di plis pase 80 moun viktim. Viktim vle di blese, mouri, kisa? Plis pase 80 moun masakre. Paske anfèt, lè w pale de mouri, se vre ou ta wè moun nan pa gen vi nan kò l, men yo fin tire moun yo, gen de fwa yo rache yo ak manchèt, yo krabinen yo, se ramase fanmi yo ap ramase yo. Se sa m pale de imaj chokan. Bon, pou blese, wi, gen yon karantèn moun tou ki blese, genyen dayè k ap pran swen nan lopital nan komin avwazinant yo. tankou Machan Desalin, tankou Senmak, wè men genyen tou k poko rive lopital ki toujou nan mawon anba raje, yo poko kapab jwenn posiblite pou fanmi yo mennen yo lopital. Donk viktim yo, m pale nan dènyè nòt nou pibliye an de plis pase 6 mil moun ki deplase. Se vle di moun ki kouri an sousou nan mitan lannwit e jiska moman nap pale la kontrèman avèk sa lapolis nasyonal di kap pale de yon ventèn de mò e kap pale de yo reprann kontwòl Jan Deni mwen menm m anvi di yo non paske aktyèl sa gen kèlke zè depi genyen 3 moun ki bandi yo touye anplis a bout pòtan yap pase yo touye yo petèt yo tap gade si yo ka reprann kontwòl gade Si yo ka jwenn fanmi yo, bandi yo touye yo. Lapolis se vre sou wout nasyonal la avèk yon cha e kèk inite espesyalize, kèlke polisye nan inite espesyalize, men lapolis poko gen kontwòl zòn nan. Bon, pa gen otorite nan Jean Denis? Si lapolis ta, si lapolis ta gen kontwòl zòn nan, ta gen otorite nan zòn nan, donk sa t ap pèmèt nou menm Nou monitore chif yo e nou panse yo ka pi plis, selon sa sèten notab di nou, selon sa sèten jounalis lokal tou fè nou konnen. Èske gen otorite? Non. Fò n raple, gen plizyè komin nan peyi an, depi plis pase dezan, menm avan CPT monte, depi sou gouvènman Ariel lan, Leta abandone yo e Ti Rivyè se youn ladan l. Pwen, e t, m pale w de lokalite sa a, m ta ka di Lyankou se youn ladan l, Mibalè se youn ladan l, e Sodo se youn ladan l nan Plato Santral, e nan Lwès la kot ke syèj gouvènman an ye, sa gen plis pase 2 zan, Leta pa konn sa k ap pase nan komin Gantye, Kwadèboukè, Site Solèy, Kafou, Gresye, Leta pa konn sa k ap pase nan komin sa yo. San bliye sa ka yon bon pati nan Kenskòf, yon bon pati nan Pènye ki nan komin Petyonvil. Donk, mesye Savyen yo, mesye gang yo rantre nan zòn Jandeni, ki sa yo bay, bon, ankò ke pa t ap gen okenn jistifikasyon pa rapò a sa, men ki sa yo bay kòm eksplikasyon ki fè yo rantre al masakre moun nan Jandeni? Gen yon video ki viral chèf de gang nan ap di kote lap kriye viktwa l, lap di men kote yo te di l pa ka antre a. Lap rele lòt moun ki te nan brigad la si nou kapab vini, vin fè m sòti. Lap ensilte abitan nan zòn nan e ensilte otorite yo tou. Sa vle di mwen panse youn nan rezon l bay tèt li se lefèt ke gwoup sa te gen otodefans. Enben kounye a yo rive e yo kontwole zòn nan e yo Yo asasine 2 moun, gen 2 foto, se yo menm ki pibliye l. 2 imaj cho, imaj ki pi chokan yo, se pa fanmi viktim yo ki pibliye l, se gang yo ki pibliye l. Dayè, sa genyen 45 minit depi m pale avèk yon manm KSL ki di, wi nan zòn nan gen plizyè dizèn kadav ki ankò atè ki poko ranmase nan zòn Jan Deni e gang yo pa pèmèt fanmi yo fè sa. Donk lapolis tou pa rive rantre nan Jean Denis jis kounya pratikman 48 è apre masak la? Pli de 48 è apre lapolis poko antre menm lè yo t anonse yo nan zòn nan men sitwayen yo di non e pou prèv bandi yo yo fè video lakay moun yo pou prèv yo sot asasine 2 moun nan fen jounen an.
Maintenant otorite santral yo nan Pòtoprens, m pa konnen si w rive pale ak yo, men kisa yo di kòm eksplikasyon e kisa y ap bay kòm replik a sa k pase la? Bon, nou menm, depi samdi swa nan mitan lannuit telefòn mwen ap sone, ensiste, bon, kòm avoka e kòm defansè dwa moun, sa fè yon bon tan m pa fèmen telefòn mwen lannuit, Pou paske sa konn rive yon pwòch ou ap chèche w. Nan nuit lan, gon radyo nan zòn Latibonit lan ki rele Radyo Piramid, se li k premye pibliye enfòmasyon. Yo rele lapolis, yo rele nou, nou menm nou enfòme lapolis tou atravè de mesaj tèks, nou enfòme de otorite. Bon, m pap site non a ki otorite m te pale men yo menm yo te anonse yo pral pran de dispozisyon men Okenn dispozisyon seryèz konkrèt pa pran pou yo kapab reprann kontwòl menm jan sa pase Mibalè. Demen ap fè ennan nou menm nou pa konnen, nou prèske pa la, tout moun nan peyi a ki chèf, de nèg ki senp polisye jiska moun ki te nan konsèy prezidansyèl dekriye a, an pasan pa gouvènman an, men yo pa janm reyaji. malerezman. Antonal Mortimé, jodi a pli globalman, puiske si n ap pale de kesyon dwa moun, se pa sèlman nan lokalite Jan Deni, nou sèvi ak masak sa k pase la kòm on pretèks pou n pale de pli globalman ki jan dwa moun ye nan peyi Dayiti, dotan ke n nan on peyi Dayiti kote ke Teritwa a, nou pa konnen ki pati ki gen dwa moun ladan l e ki pati k pa gen l. Bon, alò, fò m raple pou fanatik ribrik ou a nan Nan Kalbas la, dwa moun nan tout peyi sou latè se tout dispozisyon otorite leta yo pran pou pèmèt moun yo viv nan diyite, viv byen. E dispozisyon sa yo, yo tradui yo nan de tèks de lwa, de konvansyon e de tèks konstitisyon, regleman elatriye. Nan peyi Dayiti, Kòm nou leta prèske efondre avèk asasina prezidan Jovenel Moïse depi le 7 jiyè 2021, nou konsidere gen de kote nan peyi a ki pa gen leta. Moun ki te jwe wòl leta nan yon komin, nan yon zòn tankou Jan Deni, se kazèk lan. Se jij de pè a lè l pase nan zòn tankou Sodo. Men depi bandi yo pran zòn nan, yo menm tou yo pa ka rete paske yo gen gwo menas sou yo. Yo kouri. Donk, nan moman n ap pale la a, nou pa kapab pale de dwa moun nan peyi an paske gen de kote nan peyi an pa gen Leta. Kote Leta ye, Leta la senpleman nan gwo machin blende ak sirèn oubyen nan biwo kote yo ka syeje e gen de kote yo pa ka syeje, yo lage a, popilasyon an lage a lamèsi de, de bandi, de gwoup ame. Pou m ta ba ou yon chif, jo, depi cpt a monte, sa vle di de 2024 a jodi a, nan peyi Dayiti, genyen ant 13 a 16 moun ki mouri pa bal chak jou. M pwofite pou di tout moun k ap tande Nannan Kalbas la, Leta Dayiti pou sèten zòn li pa p fonksyone, pou sèten moun nan popilasyon an yo pa menm wè Leta tabli otorite l. Dayè Leta pèdi kontwòl yon bon pati nan tèritwa nan depatman Lwès, nan depatman Disant, nan depatman Latibonit e kèk lòt zòn nan peyi an. Bon, dènyè kestyon, Tonal Mortimé, mwen imajine m tou, li trè trè difisil pou òganizasyon dwa moun yo, tankou Défenseurs Plus, fè travay li kòm sa dwa. Li trè difisil, men erezman nou menm nou genyen, depi lè n ap monte Collectif Défenseurs Plus, dayè menm nan òganizasyon m te avan tankou PYDH, nou te toujou travay nan tout kominote yo, e lè n al travay nan kominote yo, nou idantifye de moun ki kapab sèvi nou dè animatè ou dè animatris de relais. de monitè dwa moun, de defansè dwa moun nan lokalite a. Pa egzanp Latibonit ke m ap pale ou de li la a, mwen fè fòmasyon nan tout 15 komin ki te gen nan Latibonit. Bon, kounye a gen 17. Donk sa vle di mwen konnen fizikman 17 komin yo. E chak kote sa yo nou gen de moun nou kapab pale pou verifye, kontreverifye sèten zenfòmasyon. E se atravè rezo sa a Paske nou menm, menm lè nou Pòtoprens, nou kapab gen de enfòmasyon de premyè men, e gen de fwa nou kobore avèk dot resous, de jounalis ki sou tèren, de otorite lokal tankou kazèk, de notab, de pastè legliz ki sou tèren, e gen de fwa tou otorite lapolis o nivo lokal. Menm lè nan ka Jan Deni an, nou pa rive pale avèk pyès otorite polisyè nan zòn nan, paske yo pa t sou tèren. E jis kounya yo poko la. Antonal Mortimé se te yon plezi, mèsi dèske w te aksepte rantre ak nou nan Nannan Kalbas la. Mèsi Israël Jacky Cantave, se yon plezi, m salye tout moun ki t ap gade, ki t ap tande Nannan Kalbas la. Vwala pou envite nou jounen jodi an. N ap raple mesye Antonal Mortimé se yon militan k ap goumen pou defann dwa moun nan lakou lakay li, se alatèt kolektif Défense est plus, yon òganizasyon ki gen antèn li gaye

Randevou kase anba kalbas la. Anba kalbas la se yon rezime tout aktyalite semèn nan nan lakou Ayiti Toma kou lòt bò dlo. Anba kalbas la chak samdi 7 è boul sou IJC Group.
Mesye dam edisyon sa pral rive nan to bout li men jan nou pral bo abitid la nap fini ak grenn kalbas la yon ti enfòmasyon ki te ka chapew pandan senmenn nan. Anvan n ale nan grenn kalbas la, nou pral nan peyi Estoni kote renmen pa sèlman bagay ki di nan kè, li nan jarèt tou. Nan peyi sa, chak ane gen yon kous nasyonal kote yon mesye dwe pote madanm ni Tèt anba sou do. Pratik sa soti nan yon ansyen lejann sou vòlò ki te konn rantre nan vilaj yo pou y al vòlò fanm epi kouri ale ak yo sou do yo. Jodi a, yo tounen yon moman amizman ki atire touris toupatou nan mond lan. Nèg ki gen kous la pa resevwa ni meday lò, ni meday lajan oubyen lajan kach, li resevwa On kantite byè ki peze menm pwa ak madanm nan. Plis madanm nan peze, se plis mari a gen byè pou l bwè. Kidonk mesye, si madanm nou gra, pare nou pou n lage byè atè. Vwala mesye dam, zanmi kanmarad ki te branche n toupatou sou latè beni, anba kalbas la rive nan to bout li. Mèsi pou pasyans ak atansyon w. Nou kase randevou samdi pwochen isit la sou IJC Group Pou yon lòt edisyon nouvèl sou Ayiti Toma ak lòt bò dlo. Si ou vle ede nou kontinye pote bon jan enfòmasyon pou ou sou chèn YouTube sa, mande zanmi ou ak fanmi ou abone ak paj la paske nou di ou li toutan sou IJC Group la, nou met lemonn nan pla men w.